La Oland se yon gwo peyi foutbòl, yon peyi ki make istwa foutbòl la avèk anpwent li pa revolisyon l nan stil foutbòl ke l jwe, e La Oland se youn nan peyi ki bay de seri de gwo jwè ki make epòk pa yo a. Seleksyon Olandèz sa a, se youn nan seleksyon malerezman ki poko janm ranpòte koupdimond poutan ki make istwa jwèt sa a. La Olande gen yon sèl tit majè, se koup dEwòp 1988 ke yo te pran avèk jenerasyon Van Basten, Gullit la. Men depi lè sa seleksyon sa li menm pa janm ranpòte okenn tit, e seleksyon sa fè 3 final koup du mond malerezman ke yo pa ranpòte youn. Jwè ki jwe plis match pou La Olande se Wesley Sneijder. Wesley Sneijder jwe 134 match pou seleksyon Olandèz la. E meyò butè seleksyon Olandèz la de tou lè tan,

Paske gon seri de jwè ki pase nan istwa la Hollande ki pi bon ke Memphis. E Wesley Sneijder ap nan goumen avèk yon pakèt lòt gwo lejand. Ki pwoblèm seleksyon sa? Youn nan pi gwo jwè oubyen pi gwo jwè ke seleksyon sa bay, depi ou pale de la Hollande kòm jwè foutbòl, ou pa ka pa pale de Yohan Cruyff. Yohan Cruyff se pi gwo jwè nan tout istwa la Hollande. Yohan Cruyff son sòt de Messi avan lè, on Messi ki mwen fò. E lè w ap pale de Cruyff, non sèlman ou pale de coach, ou pale de football, ou pale de jwè, ou oblije tou pale de yon gran antrenè pou Yohan Cruyff. Paske Yohan Cruyff genyen on gwo siksè tou kòm antrenè avèk ekip FC Barcelone nan menm si ke se pa seleksyon Olandèz la. E pi, Youn nan kotch ki make istwa jwèt sa a se yon lòt Olandè ankò, se Rinus Michel. Rinus Michel pou kalite foutbòl li, pou revolisyonè l, pou ide revolisyonètris li ki sòti foutbòl la, ki sòti foutbòl lan de yon foutbòl, de yon foutbòl Kalte Nacho ki pase l nan yon stil foutbòl total avèk l'Ajax e ki al repete sa tou anndan seleksyon olandèz la. Donk, tout moun sa yo se moun ki make istwa foutbòl lan e ki fè pati de gwo peyi foutbòl sa ki se seleksyon olandèz la. La Oland se petèt pi gwo peyi foutbòl ki pa janm ranpòte koup di mond. Se pi gwo peyi foutbòl ki pa janm ranpòte koup du mond. Yo fè 3 final koup du mond. E premye final koup du mond ke yo pral fè, se an 1974 ke yo pral pèdi fas avèk Lalmay. Anndan ekip 1974 sa, te gen yon pak, yon seri de lejand ki te anndan ekip sa.

Seleksyon Olandèz sa a an 74 se youn nan seleksyon ke anpil moun pale de seleksyon foutbòl ki te pi fò nan epòk la. Malerezman yo pèdi final la devan seleksyon Almay la. La Oland an 74 se yon woulo konpresè. Lè m pale de woulo konpresè, non sèlman ekip la ap jwe byen, Epi ekip la li menm li gen meyè jwè epòk la ladann ki se Yohan Cruyff epi ekip la fè pati de favori pou genyen koup dimond sa an Almay. Sa vle di ekip sa te plen konze. Lè w gade jenerasyon la Hollande sa a. Si w ap fè yon 11 Oland, La Oland de tou lè tan, pou pi piti w ap jwenn omwen 4 jwè anndan jenerasyon sa. Pou pi piti. E malerezman La Oland pèdi final la fas avèk Lalmay le 7 jiyè 1974 a Minik. La Oland pèdi final la 2 gòl a 1 fas avèk seleksyon Almand la. e se t yon dezilizyon total paske anpil moun te wè La Hollande pral chanpyon. E malerezman seleksyon Hollandèz la pa arive ranpòte chanpyona, pa arive ranpòte koup du mond la. E desepsyon an pa pral rete konsa puiske 4 an pli ta La Hollande pral tounen nan koup du mond 4 an plus tard yo pral fè final ankò ebyen yo pral retounen pèdi ankò sèt fwa si se an Arjantin e patikilarite ki te gen nan koup du mond sa pou la Hollande an 1978 yo pat genyen meyè jwè yo ki se Johan Cruyff ki pat jwe mondyal sa pou yo nou konnen te gen anpil presyon an Arjantin pa jent militè ki tap domine l Arjantin alepòk. Paske Argentine yo te vle ranpòte koup du mond 78 lan, sa ki ta pral fè sa ki ta pral fè ke gen anpil sa ki ta pral fè sa ki ta pral fè yon nèg tankou Cruyff pa jwe koup du mond sa pou seleksyon Olandèz lan. Donk ki ta pral vin fè ke la Hollande pat gen chans pou te gen Cruyff nan koup du mond sa. Men se pou montre nou epòk sa De 74 a 78, Olandè yo, yo te sou le twa de Lewòp, se sèlman genyen ke yo pat kapab genyen. Yo pèdi final 74 fas avèk Lalmay, katran pita avèk menm jenerasyon sa ankò, sof Cruyff ki pa la, yo pèdi ankò an 78 fas ak Lajantin 3 gòl a 1. Finalman delivrans la pral vini pou la Oland jis an 1988. Jis an 1988 ke delivrans la pral vini pou seleksyon Olandèz la. Ebyen, la Oland an 88 pral finalman ranpòte koup dEròp e 1988 la avèk yon nèg tankou Van Basten

anndan jenerasyon sa a, te genyen blan kou mòn. Donk, jenerasyon olandèz ki chanpyon an 1988 lan, se te yon gwo jenerasyon foutbòl tou. Se vre, jenerasyon 74 lan li menm li te plen a krake. Men, jenerasyon, jenerasyon. 88 lan, se te yon bagay serye an tèm de talan, an tèm de vivye e de jwè ke jenerasyon sa te gen ladan l. Ebyen, yo ranpòte koup dEròp lan, se yon bagay ki istorik paske yon peyi tankou la Oland pa fè 2 final koup du mond ou pa janm genyen, ebyen an 88 se te konsekrasyon an, yo vin ranpòte, yo vin ranpòte koup dEròp lan kote yo te bat yo te bat ekip Yougoslavie an ki yo te bat ekip URSS lan padon a lepòk gras avèk yon nèg tankou Marco van Basten ki te pòt etanda e seleksyon sa. E anpil moun kwè ta pral kwè ke dizèt lan fini, ke malediksyon an fini. Men, se byen konte mal kalkile malediksyon la Hollande lan pral pèsiste. Poukisa mal m pral di ke se byen konte mal kalkile? Malediksyon la Hollande la li menm li pral li pral pèsiste. Paske la Hollande pa repete siksè a. Pa egzanp an 90, li pa repete siksè a. Alòske l chanpyon dEwòp an 88. Touswit, yo pa kontinye anchene. Malerezman, e jenerasyon 88 Olandèz la, Oland lan, fè pati de youn nan pi bèl jenerasyon foutbòl ki te ka genyen sou latè. Avèk yon nèg tankou Van Basten ki pou mwen menm fè pati de tòp 3. Avansant ki pi konn jwe la te bay. Yeah, Van Basten fè pati de top 3 pi gwo avansant ke la te pa janm bay. Ebyen malerezman, La Hollande pase ak ou. La Hollande jenerasyon sa ki sèlman ranpòte koup dEròp la, men yo pa domine jan ke ou te santi ke sa ta pral rive. Yo malerezman pa domine. E youn nan malè k rive jenerasyon sa tou, jenerasyon sa pèdi Van Basten bonè tou. Fòk nou di sa, Van Basten pa jwe koup dimond 1994 la avèk la Oland. Donk jenerasyon sa yo pèdi Van Basten trè to nan seleksyon. E pi la Oland pral goun lòt gwo jenerasyon ankò k pral vini, se jenerasyon e 98 lan. Kote ekip sa plen konze avèk Marco Vermaas nan ekip sa avèk.

pa arive jwe yon gwo koup du mond yo elimine bèt devan Brezil yo pa chanpyon d'Europe an 2000 alòske nan koup du mond 98 lan seleksyon Olandèz sa an tèm de jwè ke li te genyen te sipoze enpozel Nan koup du mond sa malerezman la Hollande pa arive ranpòte ranpòte koup du mond sa yo elimine fas ak Brezil epi kisa ankò ki pral genyen lè yo fin elimine fas ak Brezil yo pa arive anchene fas avèk yo pa rive anchene nan koup dEròp la donk jenerasyon sa li menm pa al fè siksè ke yo genyen antretan pral gen yon peryòd vach mèg kanmenm 2008 yo te gen yon bòn seleksyon men malerezman

Jenerasyon 2018 sa, se ladann ke yon nèg tankou Aryen Woben ye, yon nèg tankou Stekelenm Bug ye kòm gòlkipè, yon nèg tankou Jovani Van Bankòs, yon nèg tankou Robin Van Pèsi. Mesye sa yo fè final an 2010 ke yo pèdi fas avèk Lespay. Yon nèg tankou Wesley Schneider. Vrèman, se, m kapab di ekip 2010 lan, se petèt pa pi gwo ekip la Oland lan. Men, nan peryòd ensètitid vachmèg ke la Oland genyen an, e pou la Oland te rive nan final sa a an 2010, menm si ke yo te gen yon pakou tou, fòk nou al gad kalandriye a pakou an te jwe pou yo, men yo te kanmenm fè yon gwo koup du mond e m te ba yo respè paske lè w gade ekip sa anvan koup du mond lan ekip sa pa t sanble ekip ki te ka al fè final koup du mond ebyen se yo k al fè final la ki vle di ki pwoblèm la Hollande genyen menm èske se sa moun yo ap di an yon ekip bèl mayo yon ekip louzè ki chaje gwo jwè malerezman ki li menm e e. malerezman ki pa kapab chanpyon konpetisyon yo. Ki pwoblèm la Hollande menm? Paske lè w gade enpak seleksyon sa genyen nan lè w gade enpak seleksyon sa genyen nan istwa foutbòl, gwo jwè seleksyon sa bay, kòman. Seleksyon sa fè pa ka ranpòte on koup du mond e toujou trè desevan nan konpetisyon nan trè souvan desevan nan konpetisyon sitou lè wap tann li. Ki pwob ki vrèman pwoblèm seleksyon la Oland la? Mwen mwen panse ke li son pwoblèm mantal. Paske m kwè ke la Olandè yo satisfè twò vit. Poukisa mwen kwè ke eleksyon Roland Dehors satisfè twò vit? M pa janm bliye deklarasyon yon nèg tankou Kafou an 98, li di ke lè koup di mond, lè yo fin elimine la Hollande, li rantre nan vestyè e seleksyon Hollande la, li wè Roland Dehors rete kè kal. Sa vle di, nèg yo, sa pa deranje yo. Ki vle di sa pa deranje yo, vin di ke pa gen yon presyon anplis ke. Olandè yo pa genyen sou yo pou jwe foutbòl. Osi senp ke sa. Paske yon peyi ki pèdi yon final koup di mond, nòmalman, ou ta sipoze debousole. Ebyen, msye di w ke sa pa fè vesti a ni cho ni frèt. Okontrè, nèg yo, yo vag. E ou just imajine w ke Brezil pèdi yon koup di mond, kijan sa ap ye? Si w ta ap eseye fè yon 11 de tou lè tan la Hollande pou n fini videyo a, sa se mwen menm pèsonèl pa m, gòlkipè pa m se Edwin van der Sar paske m pa kwè ke gen yon la Hollande ba yon pi gwo gadyen ke Edwin van der Sar. M pa kwè l. Nan chanyè sant kòm defansè santral, Ronald Koeman, Frank Debor sa mwen menm li endiskitab pou mwen.

Van Basten epi Aryen Roben sa se mwen menm pou mwen menm se onza avèk m redi l ankò avèk van dè sa kòm gòlkipè si se mwen kap fè onza e zoubè aryè lateral goch wout kol zoubè aryè lateral dwat wout kol aryè lateral goch frank debò avèk ronald kouman aryè santral Juan Niskens nan mitan teren an ansanm avèk Rijkaard epi Gullit, epi atakan se Johan Cruyff, Van Basten epi Arjen Robben. Se se 11 meyè jwè Olandè pa m. Donk La Oland yon gwo peyi foutbòl malerezman ki pa janm ranpòte yon koup du mond e ki ap pote yon eritaj ke yo rele yo peyi loser ekip bèl mayo.